Bonjou tout moun, jodi a nou avèk ou pou nou fè dezyèm edisyon chita pale nou toujou fè konsènan yon aktyalizasyon eminifx resivèchip. Nou nan, nou sou wèbsay la la, nou pral pataje yon nouvèl enfòmasyon, yon nouvo dokiman avèk ou. Men avan nou fè sa nap envite ou pou ou pou subscribe pou like pou pataje poukisa paske lè w fè sa li ede nou konprann avèk logaritm avèk sistèm youtube la ke ou entèrese nan kontni an si w pa entèrese nan kontni an nou ka fè lòt kontni men kontni sa spesifikman nou pran ti tan pou nou fè l la si nou jwenn moun ki entèrese avèl plis nap toujou fèl Si pa gen moun ki like, pa gen moun ki abòne, sa gen dwa, sa vle di ke kontni an gen dwa pa twò enteresan. Ok. Mentnan, piske ou fin like, ou fin abòne, pran ti tan ou pataje l. Nou pral, n ap kontinye avèk òb aktyalizasyon. Jodi a dokiman nou pral pataje avèk ou se dokiman 227.

on petisyon pou li di ke l bezwen kòb pou li peye tout moun k ap travay nan resivèchip yo, e an menm tan tou li tou pwofite di, li anonse bay tribinal la ke wèbsay la y ap travay sou li, wèbsay la deja egziste men aktyèlman la y ap travay sou pati ki pi enteresan an, nou sonje m te di w ke yo dwe kreye yon pwosedi yon dokiman elektwonik ki ap etabli yon pwosedi pou yo kolekte enfòmasyon, nou gen dwa di enfòmasyon finansyè, kontribiyab yo te genyen ki lye avèk eMini FX. Epi tou, n ap pale de. N ap reponn yon kesyon de yon abone nan videyo pase a ki te di lè li ale sou link, alò pa sou link la non, lè li tape li tape www premye mini FX li pa ba li l dirèk e gen dwa e paske l manke kèlke eleman yo. Mentnan sa nou fè nan videyo sa n ap pale la, Nou ale nan matris e mini fx epi nou pran link la jan l ye a nou mete l. Lè nou mete li, lè w klike sou li, sou link sa a, ou wè jan l ap parèt, l ap tou ouvri website la. L ap ouvri l dirèk. Se link sa a nou mete nan videyo sa a. E nou te reponn kesyon abone a tou, nou te. Voye link la ba li tou. Sa vle di si w gen kèk kesyon ki ka lye avèk sijè n ap pale a, ou gen dwa poze kesyon an. Mèt nan asiy de tankou disclaimer, Emisyon sa n ap fè a se yon emesyon pou nou enfòme a tit d'entertainment pou nou bay enfòmasyon a moun ki te soufri oubyen ki te genyen fon yo nan EminiFx, men nou menm a oken fason nou pa lye ni a EminiFx ni a resivèchip la ok, nou sèlman ap bay enfòmasyon an paske li trè nesesè e li enpòtan pou nou konnen kibò stati kes la ye. Poukisa? M pral montre nou poukisa nou dwe konnen Ki sa k ap pase nan kes la? Website ki pou etabli pwosedi reklamasyon an. Nou sonje nou te di ke, alò e pa nou ki te di l non nan desizyon jij la li te mande Receivership la pou yo kreye yon website epi pou yo Etabli yon pwosedi de reklamasyon. Ebyen, men sa yo di. Yo di, Resevè a avèk ekip li, yo kontinye ap devlope pwosedi de reklamasyon sa a. Pwosedi de reklamasyon sa a ki pral pèmèt yo pou yo verifye enfòmasyon. Lòske kliyan yo oubyen kontribyab yo pral bay enfòmasyon yo. Kijan yo pral fè li, yo prale nan wèbsay sa a pwochènman, lè nou rive nan wèbsay sa a la a, nan pou jiskaprezan la a gen 5 opsyon. Opsyon claim nan li poko la e poutèt sa fò nou kòmanse abitye avèk website sa. Sa fè 2 fwa m prezante l avèk nou pou nou kòmanse abitye avèk li paske lòske claim nan pwosedi claim nan lè l rive la pou annik vin nou met enfòmasyon san w pa pèdi tan. Poukisa w pa dwe pèdi tan? Paske w rann ou kont depi 10 out jij la te di gen 90 jou.

Epi tou, ou vini la. Sonje nou te pale, n te di lè w vini la, ou mete enfòmasyon w. Menm jan nou te di l la, ou mete non w, ou mete prenon w, si w gen User MiniFXC, ou submit. Lè w fin submit, ou pa bezwen fè anyen ankò. W ap tann. Kisa w pral fè? Ou pral nan imèl ou, w ap toujou veye imèl ou men. Pou email la, le fèt ke map toujou fè video, osito gen update map fè nou konnen. Men fè sa se yon bagay ki sur ke loske, paske kisa receivership la pral fè? Loske li prè pou l voye tout email yo, li pral voye email yo an mas, an mas email. E pa komsi li pral voye l youn pa youn non. Tout ou met enfòmasyon la, li pi bon pou ou. E email yo, yo ka, nenpòt lè. Nenpòt lè paske, tankou lè nou tounen sou dokiman nou t ap analize avèk ou a, ou wè sa l di. Li di, Y ap kontinye devlope e claim nan, process la, espas yo. Yo pral gen yon fòmilè ki sanble avèk sa a, k ap pi gran ke sa a, byen si, paske li pral gen enfòmasyon ladan. M gen dwa di nou kèlke enfòmasyon pral gen ladan. Apre non ou, prenon tout sa yo ou wè la, li pral gen lòt enfòmasyon pa egzanp konbyen kòb ou te mete nan EminiFx. Li pral gen yon espas pou sa a tou. Lòt espas li pral genyen, li pral gen yon lòt espas pou l di konbyen kòb ou te pran, konbyen kòb ou te wetire. Wè sa vle di li pral eseye transaksyon. Si w te pran, si si w te mete kòb an plizyè okazyon, li pral ba w tout posiblite pou mete. Sa vle di ou pral gen yon lòt yon lòt lis, e yon lis la ap ye menm jan a sa. Ou wè sa di update contact information li menm li pap di update contact information li gendwa di claim Procedure oubyen lap lap li avèk yon claim kanmenm. E konsa l pral ye. Jan w wè sa ye la, lap prèske konsa men lap gon lòt non. E pwi tou, li prale, yon ti bagay ki pral konplike ladan, tankou nou te di, nap tann kou l sòti pou n fè yon videyo sou li, paske sa k pral konplike ladan, gen moun ki pat mete kòb yo apati de yon sistèm elektwonik. Gen moun ki te bay yon moun kòb la. pou moun nan bay Eddy Alexandre oubyen l bay m pa konnen si gen moun ki te bay Eddy Alexandre kòb la dirèk pou l t al met sou kanè l sa yo li menm s on ka ki delika kote fòk ou gen resi nan men w fòk ou gen evidans e poutèt sa m ap tann lè fòmilè sa a sòti lè yo update li nenpòt lè yo ka mete l la depi yo mete l la epi y ap fin update li men ki jan yo pral fè l Sa e twazyèm bagay m pral pale nan videyo a, m ap di nou ki jan l pral ye. Lè yo fin mete li sou websay la, y ap e abilite, y ap abilite seksyon sa, lè l fin abilite, y ap fè yon tès ladan pou yo wè ki jan l fonksyone. Kou yo fin gade li fonksyone san pou san byen, y ap voye imèl bay tout moun. E poutèt sa, ou pa ka rate sa, vin met enfòmasyon w la. Mennan lè yo voye imèl la bay tout moun, ou pral resevwa l, l ap gen yon link ladan tou. Mennan, lè w resevwa l, w ap swiv tout etap sa yo. Ok, se konsa l pral ye. Mennan n retounen nan pou nou fon ti pale de website sa toujou, kijan l pral parèt.

Li di l ap travay pou li kontinye devlope espas klem ki pou pèmèt yo verifye tout tranzaksyon ki te fèt. Ap genyen espas kote pou moun yo mete enfòmasyon yo e ekip sa li menm ki te deja kreye pòtal sa a, pòtal wèbsay sa a,

Lè nou pral fè sa a, fòk nou pa panse si n al bay manti, nou di nou te plis, non non. Nou pral eseye, moun ki pral antre nan websay sa lè l sòti pou yo met enfòmasyon yo, ou pa dwe baze sou manti. Si w te mete kòb, ou te pran, di konbyen w te pran. Si w pa t pran, ou p ap di w te pran, men gen moun ki gen dwa di o m pral di m pa t pran. Non. Yo mete l klè. W ap wè enfòmasyon, w ap wè tab la jan l ye a la a, l ap prèske sanble a sa epi pati k pral di kontribisyon an w ap mete, pa egzanp si w te mete 10 mil dola nan pati k di kontribisyon w ap met 10 mil dola. Si w te fè retrè w te pran yon 5 wap di 5, si w pat pran ditou gen dwa wap met 0 oubyen wap kite l blan. Men kòm nou poko genyen fòmilè a nan men nou, nou poko ka pale de li anpil men dokiman sa li di men kisak pral nan fòmilè a. Li di ke fòmilè a lap genyen an plis de tout enfòmasyon sa yo, lap genyen konbyen kòb ou te mete, konbyen kòb ou te wetire. Ok. E paragraf sa ki pi enpòtan e li menm ap fin esplike nou. Li di aktyèlman la, yo kòmanse prepare pwosesis pou fè reklamasyon, pwosesis pou yo verifye kontribiyab la, epi pou yo, pou kontribiyab yo ka fè reklamasyon. Verifikasyon an, Nou sonje nou te di gen moun petèt ki pa. Ki pa t ale nan website. Li pa t kreye yon kont. Li pa t gen yon username. Li pa t gen anyen ki lye avèk EminiFX, men l still gen kòb li nan EminiFX. Moun sa a, li, pou l verifye li menm. Pase gen moun lap fasil pou yo verifye si moun te nan mini FX. Petèt moun nan gen yon seri de enfòmasyon, li gen li genyen li gen kòb li te pran, li gen li gen enfòmasyon ki lye avèk mini FX. Moun sa fasil pou l verifye. Men ou imajine yon moun ki pral verifye l, se yon kouzen l li te bay kòb la, yon zanmi, yon pastè, yon frè, yon pè pou mete l pou li. Kijan moun sa pral verifye l? Moun sa pral bezwen evidans, lap bezwen resu. L ap bezwen yon seri de bagay. Men, se lòske pwosesis, se lòske lòt lis la sòti, nou pral wè ki jan y ap mande moun sa yo pou yo verifye li. Sa a trè enpòtan. Si w se moun ki te gen kòb ou nan MNEFX, Depi se evidans ou ka genyen, kòmanse reyini yo. Sonje m di nou e pou sa m fè videyo sa a. Reyini evidans nou ka genyen. Lè lè a rive pou w pa al di ou pa t gen enfòmasyon epi pandan w ap tann lè a gentan pase. M pral di nou poukisa lè a ka pase. Ann di risiveshi p la al gen 90 jou. Nou pa konn kilè l ap kòmanse 90 jou a men pou jij la, li te dwe kòmanse, baay la te sòti 10 out, desizyon an sòti 10 out. Mentnan, e si resivyèchip la ta di 10 out la fè pati 90 jou a e nou poko gen enfòmasyon, nou poko genyen wèb, nou poko genyen paj la pou nou met enfòmasyon yo? Ki jan sa pral fèt? Ebyen, depi 90 jou a fin pase, fò resivèchip la kòmanse deside ok, li pral analize tout enfòmasyon a baz de konbyen moun ki verifye wi, soumèt yon enfòmasyon nan wèbsay la, epi l pa ka verifye sou son moun ki otantik. Non sèlman w p ap jwenn lajan, ou ka tonbe nan pran prizon tou wi, paske se pa yon bagay ki pral ki pral jwèt paske si w ap fè fos akizasyon oubyen w ap fè fos reklamasyon. Mentnan sa pou nou konprann byen nan dosye sa, fòk nou prepare nou pou nou enfòmasyon nou pral mete yo pou se pa enfòmasyon moun ki pral anvi twonpe moun. Men dokiman sa ap fè nou konnen pou ki sa. Gade pou wè. Nan dokiman sa a. Receiver ship la li soumèt bay son petisyon li ye wè li di men jij la li di cher juge dear judge Caproni sa vle di li adrese la jij la li fè yon petisyon e petisyon l fè a trè enpòtan men petisyon l fè a m pral pataje petisyon avèk nou

Epi se nan kòb la l pran l peye tèt li. Sa vle di li k deside konbyen kòb l ap peye tèt li tèl mwa, konbyen kòb l ap peye tèt li tèl mwa. M pral li petisyon sa a yo fè a pou nou ka konprann ki jan dosye sa a se yon dosye ki yon ti jan delika. Lè m fin li dokiman sa a mwen menm konklizyon m fè m di a bon, li ta pi bon pou resevèchip sa a pou dosye sa a pran tan. Poukisa l ta pi bon pou li? Paske, si se nan kòb la l ap pran pou l peye tèt li, e kòb la ankò ki travay li, bon, li pa, li pa vrèman enpòtan pou li, pou, pou, pou moun yo ta bay enfòmasyon yo, epi pou l ta fè sa l ap fè a. Ok, men sa m te vle pataje avèk nou. Alò sa se se nan 3 pwen nou pral devlope yo. Premye pwen nap devlope a se ke se Receivership la li mande frè, e pa li mande non li gen frè chak mwa oubyen chak trimès pou yo pran kòb nan menm lajan k nan men yo a pou yo peye tèt yo. Pou peryòd sa a, ta sanble yo mande jij la pou li apwouve yo prè de 48 mil, prèske 49 mil dola pou yo peye tèt yo. pou yo peye tout sosyete ki ap administre, ki enplike. Pase, tankou m te di nou, resivèchip la e pa yon moun li ye. Se yon administrasyon. Administrasyon an gen plizyè moun ladan e l gen plizyè ekip ladan. Chak ekip fè yon bagay diferan. Pa egzanp, pou yo kreye wèbsay sa a, Se yon kòb. Enfòmasyon adisyonèl yo pral ajoute nan website la se yon lòt kòb ankò. Yo mande pou yo apwouve yo pou yo pran 48900 dola. Men lè map gade Lè map gade yon nan istwa, sa vle di istwa finansye, kòb resivèchip la pran deja pou l peye tèt li, se pa ti dosye, se anpil lajan. Pase la ou wè gon lòt fi la, fi sa a 136 mil 665. Ou wè yon lòt fi ankò, prèske demi milyon. 409 mil anpil lajan wi men yon lòt fi ankò tout sa yo depi ou wè tout sa k make fi se kòb resivèchip la ap pran nan fon eminifx la epi pou y ap peye moun yo pou sa y ap fè anndan nan resivèchip la. Wè yon fon la, prèske demi milyon dola. Yon lòt fi. Tout sa wè k make fi se frè, ay di e salè, lajan yo peye pou yo peye pou yo administre 21 milyon sa yo gen nan men yo. Men yon fi la, men yon depans la ki di, yon total depans administrativ. ki wè 662 mil, sa vle di sa plis ke demi milyon, sa plis ke demi milyon, plis yon lòt 18 mil 900, tout sa yo wè fi se frè, expenses se depans, sa vle di ke. Si nou wè tout lajan sa yo kap pran nan fon sa resivèchip la gen nan men nan se di gen anpil lajan kap pèdi lavi yo. Poukisa m di nou sa? Men poukisa m di nou sa. Nou prale nan dezyèm pati a. Pati sa trè zenpòtan. M pataje avèk nou la paske pou nou ka gen konsyans ke fon sa ki nan men resivè chip e mini-FX la, toutan l fè plis tan nan men n, se plis kòb yo menm y ap itilize pou yo peye tèt yo, pou yo peye sèvis, pou yo peye Sa yo gen pou yo peye. Sa vle di si kòb sa ta fè 1 an ankò nan men resivèchip la, m pa kwè l ap fè l. Men pou pi piti l ap fè 3 mwa paske nou sonje yo te pale de yon 90 jou. Nou sonje? 90 jou. E poutèt sa, nou fè emisyon sa a pou nou montre w yon lòt dezyèm eleman nou pral pale se wèbsayt la. Sa vle di se paj entènèt la Nou te montre w tout lajan sa yo dèyè minif tout lajan sa yo resivèchip la li pran pou depans an reyalite tout sòm lajan sa yo yo pral afekte yo pral afekte rès lajan ki pral rete lè y ap pataje l separe l bay si y ap bay si yo vle bay. Ok. Sa vle di an jeneral, sa m te bezwen pataje avèk nou jodi a, nou vrèman pataje l. Nou montre yo ke resivèchip la di l ap travay sou pati nan wèbsay la ki pral pèmèt moun yo idantifye enfòmasyon yo, idantifye lajan yo te mete. Sa vle di nenpòt lè, Ou gen dwa wè ou rete ou jwenn yon imèl. Lè w jwenn imèl ou, nan imèl la ap gen yon link. Link la ap voye w sou website sa a. Lè l voye w sou website sa a, nou poko konnen ki sa l pral di, an plis de 5 opsyon sa yo pral gen yon lòt opsyon. Nou poko konnen ki jan l ap ye men ap gen yon lòt opsyon. Lè w rive sou lòt opsyon an, l ap sanble avèk sa a. Kòripsyon kap sanble avèk sa, ou mete enfòmasyon ou, aprè sa ou mete ti lajan ou te mete, lajan ou te retire, epi wap tann ki sa yap di avèk ou. Bon, nòmalman se sa nou te bezwen, se enfòmasyon sa nou te bezwen pataje avèk ou. Mèsi paske ou tande, ou te tande nou jodi a. Si w gen nenpòt kestyon, ou ka. E ou ka fè yon kòmantè, n ap reponn ou dirèk menm jan nou reponn anpil lòt abòne dirèk. Pa janm bliye subscribe avèk like paske si ou subscribe w ap jwenn videyo yo prale dirèk jwenn ou, w ap jwenn yon alèt lè nou voye yo epi w ap gade yo, w ap rete update nan dosye sa a. Mèsi anpil paske ou te deside tande.